Salut tout moun salut tout moun kòman nou ye nou deja konn non w deja se Nelly ki tounen back avk yon lòt nouvo video pou nou so ya kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye eske nou tout anfòm nou ka wèm pa poste so pa gen tan travay lekòl anpil fatig so m kreye ti tan jodi an paske fòk nou Fòk nou ankouraje m guys pou nou pataje video yo pou nou like li pou nou fè zanmi nou vin ban mwen love la epi konsa mwen menm map fè kreye plis tan map fè plis sakrifis pou nou jodi a m vini pou m pale avèk avè nou de yon sijè ki trè trè trè enpòtan ki se sex fren. Yes! M vin pale de sijè sa an sou chanèl mwen an paske se yon sijè ki vrèman enpòtan e se yon bagay k ap fè aktyalite. Ki risk nou ka jwenn ladan l e ki plezi ki gen ladan l? Tout detay yo, li pa lòt ke Mia ki toujou ap motive jèn yo, ki toujou ap konseye nou, ki toujou la, ki fè bèl videyo sou TikTok, ki toujou fè anpil videyo ke pou koup tou sa like jodia mwen envite nou nou pral pran yon ti poz epi nap tounen apre sa pou nou vin avèk bout tonton talan sa ki se Mia poul prezante nou kisa li panse de sex friend nap retounen.
Bonswa tout moun, bonswa Nelly, se yon gran plezi pou mwen pou m ansanm avèk ou sou chanèl ou ki se Staff Visionnaire. Sa fè vrèman plezi le fè ke ou envite m vin pataje sijè sa ansanm avèk ou ki se. Sex friend. Jan Nelly te di nou l deja non pam se Mia, byenveni sou chanèl Staff Visionnaire lan. Jis avan m kòmanse, map envite ou menm ki poko abòne ansanm avèk chanèl sa, fèl pou nou silvouplè, epi videyo sa, mwen swete ke ou kite yon like anba li, yon kòmantè, bay opinyon w, di sa w panse, e sitou pataje videyo sa, yon fason pou kapab ede Nelly grandi, avèk chanèl li ki se Staff Visionnaire. Bon, brèf, nap antre nan sijè a dirèkteman ki se Sex friend. Nou konnen ke sex fwen nan se anglè a. Donk si nou tap pale fransè nou te kapab di entre amis tout est permis. Donk kòm nou pap pale ni anglè ni fransè nap pale kreyòl alò nou pral pale kreyòl e nou kapab di ke nap koupe an zanmitay. Donk pandan nou zanmi nou ka fè bagay. Ok. Donk, nou konnen kisa ki yon zanmi, yon zanmi se 2 moun ki byen, donk nou ka pataje yon seri de bagay men nou pa ale odela de amitye nou kote ke nou pral pataje de relasyon entim, nou just gen yon relasyon amikal ki pa gen anyen pou l wè ansanm avèk relasyon entim. Men la kounya la lè kòmsi ou transfòme amitye sa kote ke anndan zanmitay sa nou ka fè tou lè bagay, sè ke nou vin genyen yon relasyon ki ale odela de relasyon amikal nou, ki se yon relasyon entim. Pandan ke nou zanmi, nou ka fè bagay. N ap koupe. Ok. La kounye a la, kòman koupe sa kounye a li vin etabli? Ok, entre amis tout est permis. Nan zanmitay, n ap fè bagay. Se yon bagay ke n ap fè ki pa genyen oken kòmsi konpwomi. Sa vle di. Se zanmi nou zanmi, nou just chwazi k lè feeling nan moute nou, plezi lan li moute nou, nou fè bagay, nou satisfè tèt nou, nou pran plezi nan sa, men nou pa gen anyen kòmsi pou nou, kòmsi nou pa gen oken konpwomi. Donk nou konnen kisa kòmsi ki yon konpwomi, e sè ke lè de moun ap renmen, wè kem si se de moun ki chita ki pale donk nèg la li koze ansanm avèk fi a cheri mwen renmenw mwen ta renmen kew rantre nan vim mwen ta renmen ke nou renmen etc epi fi sa li renmen nèg sa li chwazi dil wi ke nou renmen lè sa moun sa yo kòmsi yo vin genyen yon konpwomi yo konnen ke fòk gen respè fòk gen fidelite fòk gen sesi fòk gen sela donk kounya la tout sa yo kòmsi se son de konpwomi kew genyen anvè moun sa kew renmen ansanm avèk li a kew paka fè nenpòt bagay Donk kounya la, lè kòmsi ou vin antre nan relasyon antre ami tout è pèmi an ki se nap koupe an zanmitay la ansanm avèk moun sa kounya la, ou vin gen yon relasyon san konpwomi sa yo ansanm avèk li paske nou pat chita pou nou te pale, pou nou te di ke mwen gen yon relasyon ansanm avèk ou e men sa nou te nou ta sipoze fè, men sa nou ta sipoze nou pa sipoze fè, donk kounya la nou sèlman gen yon relasyon, nou se de bon zanmi, nou just ap koupe. Ok. La a kounya la kisa mwen panse de yon relasyon konsa. Mwen pa prale komsi ale a l'encontre de. Premye move kote ki genyen nan zafè fè bagay ansanm avèk zanmi. Dèfwa nou fè bagay ansanm avèk moun ki ta sipoze zanmi nou. E nou zan nou zanmi tou ansanm avèk moun ki ta sipoze mennaj nou. Dèfwa ou konn gen yon bèl amitye ansanm avèk yon moun, yon amitye kole sere, yon amitye. ki te kapab dire lontan, yon amitye ki te kapab kòmsi an favè ni ou ni mwen menm, epi nou antre nan fè bagay, la kounya la nou vin kraze amitye a, paske imedyatman ou antre nan fè bagay ansanm avèk moun, lè ou la fason ou vin gen yon lòt konsepsyon de moun sa, pe enpòt mwens ti jès ke moun sa te kapab fè, ou vin panse yon lòt fason, ou vin panse yon lòt jan, dèfwa ou menm antanke fanm dèfwa ou konn ap panse ke. Pou di moun sa vrèman li gen yon respè pou mwen, kisa moun nan panse de mwen? Eske l pap panse ke m son ke m son pa bon, ke m se sesi, ke m se sela? Donk ou vin gen yon lòt konsepsyon de moun sa. Peu enpòt jòs jès li te kapab fè, donk ou vin panse yon lòt fason. Sa kòmsi ki ap vin redui entansite, volim. amitye ke yo te kapab gen ansanm avèk moun nan. Dèfwa ou te kapab gen yon bèl amitye dirab ansanm avèk moun nan, epi voup nou antre nan fè bagay, nou kraze amitye a totalman, et menm chalè lan, menm volim nan, li pa egziste ankò. Donk, dezyèmman, imajine w ke w ap pataje entimite ou ansanm avèk moun nan, moun nan ap moute sou ou lè l vle, l desann sou ou lè l vle, epi avèk ou ankò dèfwa, li konn ap pataje kisa ke li santi ak ki moun li ta renmen pase vi l, Kòman kòm si li ta kòm si e e e e e aki kòman santiman l ke l genyen pou yon lòt moun dèfwa l ap pataje l ansanm avèk ou dèfwa èske vrèman dèfwa m poze tèt mwen èske vrèman ou pa santi kèm si ou santi w dan lanbara kòm si pou w ap pataje entimite w ansanm avèk yon moun epi moun sa li menm l ap pataje avi pa l ansanm avè w de yon lòt moun ke li genyen kòm si plan ansanm avè l pou ok. 3 èm twazyèm kòmsi move pwen se ke ou pa ou pat gen chita pale ansanm avèk moun sa pou moun sa te di ke l te mennaj ou oubyen ou te mennaj li donk nou nou nou gen yon santiman ki ap degaje nou gen yon relasyon ansanm donk la kounya la pe enpòt sa moun sa te kapab fè nan vi li ki se yon bagay serye ou pa gen chwa kòmsi pou poze moun sa kesyon pou opine de anyen pou ta fè pou ta fè pase kòmsi Fouk ta fè pase komsi vreman kisa kisa ok jalouzi tou sa donk ou paka fè jan de bagay sa yo or moun sa li ap pataje entimite ansanm avek ou li moute sou ou lèl vle li desann sou ou lèl vle donk sa se yon bagay kem trouve ki vreman moch ki vreman louch donk pou mwen menm donk li vreman pa bagay epi an katriyèm pozisyon se ke vin komsi transfome an bon santiman kote ke moun sa komsi. Kounya la nou vin gon konplo mi. Donk kounya la moun sa li pral mefyel de tout zanmi ke w te kapab gen yo. Wap toujou wè komsi li lap toujou bat komsi pou l ralanti w pou l elwanye w de moun ki kapab zanmi w yo paske li konnen nan tèt li ke koman relasyon l te komanse ansanm avèk li. E kò e eske ou menm ansanm avèk moun sa yo ou pa pral fè menm bagay la ke w te fè ansanm avèk li. Donk la kounya la se tout komsi. e bagay sa yo ki genyen nan chwazi koupe ansanm avèk zanmi. Donk, e ki konsèy ke mwen te kapab pote? M pa ka pote konsèy vrèman. Sa depan de ou menm, e de, de, de kòman, de kòman ou, de kòman ou vle jwi plezi, plezi seksyèl ou. Pa gen moun kòmsi ki ka di w men kisa pou fè, men kòman pou jere vi w, men kòman pou fè sesi, men kòman pou fè sela. se ou menm ki pral chita pou gade eske eske m sipoze koupe ansanm avèk zanmi sa, eske m sipoze fè l konsa oubyen eske m sipoze fè l konsa. Donk sa plan lavi ou li depan de ou menm, pa gen moun ki ka di w kisa pou fè ansanm avèk lavi ou konprann sa m di w lan. Donk pou mwen menm sa se opinyon pa m, sa se kòman se fason m panse, se jan sa ke m panse. Donk ou menm ou kapab analize l. Eske li bon, eske l pa bon? Eske ou ka fè l konsa, eske ou pa ka fè l konsa? Eske ou vle kòmsi, eske ou dakò kòmsi pou w antre nan fè bagay ansanm avèk yon zanmi ke w genyen? Oubyen eske ou twouve li pa nòmal pou w antre nan relasyon ansanm avèk yon zanmi ke w genyen? Alò, kite kòmantè pa w, eske pou w di, eske ou twouve li nòmal pou w fè bagay ansanm avèk yon bon zanmi? Oubyen èske li pa nòmal tou pou fè bagay ansanm avèk yon bon zanmi e kisa w panse de sa? Mèsi. Se te Mia, tchaw a la pwòchèn.